Nou salye w dan le non presye de Jezi Kris. Nan lè sa a, se vwa frè ou, se vwa sèvitè ou, se vwa zanmi ou ki rantre lakay ou nan ribrik pa w la Avan w dòmi, sonje priye. Avan w dòmi, sonje priye se yon ribrik ke nou mete sou pye pou ke nou kapab eksplike w lenpòtans de lapriyè espesyalman Lenpòtans pou pa al dòmi san ke w pa priye. Paske nou menm lè kretyen, non sèlman nou viv nan je klè men nou viv tou nan dòmi. E lòske w ap dòmi, se lè e lè sa a advèsè a pwofite pou l fè dè zatak kont ou menm. Li trè enpòtan pou w pa al dòmi san ke w pa priye. Gen anpil zanj. dechi anpil espri satanik, anpil movèz espri ki pwofite pou yo fè atak sou ou lòske w ap dòmi. E non sèlman pou pa dòmi san w pa priye, n ap di w tou pa sòti avan w sòti sonje priye. Sa yo se de moman kle pou ke w kapab toujou rete nan lapriyè. E ou kapab priye nenpòt lè. Menm jan Jezi Kris te di avèk lafam Samaritèn, lè a rive, e lè a deja rive, pou ke vrè adoratè yo adore Bondye an espri e an verite. Moman an rive, kretyen, pou ke nou kapab adore Bondye an espri e an verite. E n ap viv nan yon tan kote ojou le jou, bagay yo parèt pi difisil. Se gè, se bri de gè patou. Nan moman n ap pale avèk ou la a, Lèzetazini li ansèkle Liran. Gen anviwon 4 a 5 pòt avyon ki gentan nan Mwayen Oryan e san konte dè santèn davyon B-22, F-35, F-16 ki gentan la ki disponib pou kapab frape Liran. Lobjektif se pou yo fòse Liran a la negosyasyon. E pa bliye Liran li ap dirije pa gid siprèm nan ki se kòm yon. yon yon yon siprèm ki relijye ke li ye ki dirije l'Iran selon fwa yo, selon la fwa yo dan le peyi nan sa yo jan yo konprann la lwa islamik. Se ta di ke li pa fasil pou negosye ansanm avèk yo e yo rete fèm sou opinyon yo e Lèzetazini ki se yon feu Yon feu nan zafè rele yon feu devoran se la plus grande puissance du monde ki prè pou fè de frap e l'Iran li menm nou tout konnen sak te pase dènyè tan dènyè moman yo la nan la guerre de 12 jours.

Sètadi Lizrayèl se pa yon ti mòso ke li ye. E Liran te reziste. Se vre, Lizrayèl te fè plis dega, te gen dè santèn, dè milye de moun ki te mouri an Iran, te gen anpil, e sistèm anti-misil iranyen an te prèske detwi pa Lizrayèl, sètadi ke yo te paralize Liran, men Liran te reziste. Te gen anpil e l'Iran te tire anpil drone e anpil misil tou sou l'Israël, te gen anviwon yon ventèn de moun ki te mouri san konte te gen batiman ki te kraze. Sa vle di sa n'ap viv la kretyen se pa ti bagay piti e nou wè lòt peyi o mwayenn oryan yo kote Etazini gen baz yo lè peyi tankou Qatar, Jordanie, Arabie Saoudite yo trè pridan fas a gè sa.

15 plis ke 15 pousan nan teritwa ikrenyen, Ikrèn ap reziste. E nou fè ti rapèl sa yo pou ou menm se pou ke nou kapab eksplike ou ke nou ap viv nan dènye tan e moman yo rive pou ke nou kapab fikse zye n sou Bondye. E labib te anonse jan de bagay sa yo, li te di lòske nou wè gè sa yo e bri de gè sa yo, E se pa kou ankò lafen, men se de siy ki montre ke Jezi Kris pa lwen pou l vini. E sa ke gen nou di w ke se moman ou menm pou kapab poze tèt ou kesyon, ki kote ou kanpe, ki relasyon ke ou gen avèk Bondye? Se moman pou poze tèt ou kesyon sa a. Paske jan de bagay sa yo se de preparasyon pou sa ki rele lagè damagedon. E kretyen se moman ou menm ki poko gen kris nan lavi ou se moman pou chèche Bondye. Se moman ou menm ki se kretyen ki ap mache de grenn gòch se moman pou ko kapab rapwoche ou de Bondye. Nou ankouraje ou fè yon vòl de fas. Vin jwenn Kris si w poko gen Kris, e si w nan Kris, antre pi fon anba zèl Senyè a. Pandan ke nou pral priye pou ou menm, n ap di w, pa dòmi san w pa priye, pa sòti san w pa priye. Adorable Père Saint, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, l'Éternel des armées, Nou beni non ou le Sentespri e nou di w mèsi pou gras ou, pou fidelite w anvè nou menm. Nan moman sa a, nou koube nou, alelouya Papa, devan twòn ou, pou ke nou kapab priye w Père Saint. Pou chak sèvitè, sèvant ki sou gwoup sa a, Senyè Dye de gras, e chak sèvitè, sèvant ki pral priye avèk priyè sa a, nou mande ou, alelouya, Papa, ou va kouvri yo, ou va kache yo anba zèl yo. Nou mande ou, alelouya, Papa, ou va pran kontwòl lavi yo, ou va dirije yo, ou va oryante yo. Nou konnen, Senyè, ou se Bondye fidèl, ou se Bondye k konn fè wout, ou se Bondye k konn fè chemen, Senyè Dye de gras. Nou priye ou nan moman sa a, Senyè, pou fanmi yo. Nou mande w Dye de gras ou va vizite yo, nou konnen plan ènmi an se detwi fami, se kraze fami Senyè, nou mande w va fè yo gras ou va kouvri yo va kache anba zèl ou. Nou priye w Dye de gras pou timoun yo genyen k pral lekòl kouvri yo kache anba zèl ou Pè sen. Pandan ke mond lan li tèt anba, men Dye de gras nou mande w va kouvri timoun yo va kache yo anba zèl ou Senyè Pè sen. Nou priye w Dye de gras nan moman sa Senyè pou frè avèk sè n yo genyen k sou kabann lopital, Ou menm nan moman sa ki sou kabann lopital pandan ke nap priye a touche kote ko malad la nou deklare o non de Jezi Kris la gerizon pou ou menm. Ou menm nan moman sa fwaye a tèt anba leve men w anlè deklare o non de Jezi Kris restorasyon pou fwaye a. Nou priye w nan moman sa alelouya Senyè Dye de gras Pè Sen Senyè dè Senyè pou lè sèvitè lè sèvant de Dye Senyè kap pèsekite patou nan mond lan n mande w va fè yo gras ou va kouvri w va kache anba zèl ou va bay yo enèji kilfo Pè Sen Senyè. Nou beni non ou Senyè, nou renmen ou, kenbe nou anba zèl ou, je nou fikse sou ou, asirans nou fikse sou ou Senyè, pa kite n fè bak Senyè, Dye de gras Senyè, ban nou fòs, ban nou enèji, nou lye tout lèzespri de fòs kontrè, lèzespri dyabolik ki kanpe sou wout nou, pou anpeche n wè glwa, anpeche n beni, nou lye movèzespri sa yo, nou jete yo ofon de labim, dan le non de Jezi Kris, ou menm ki kwè w beni aswè a. Ou menm ki kwè w delivre aswè a balanse mou devan le trône de Dieu kriye Beniswa Letènèl Ou menm ki kwè Bondye fè yon wout pou w aji fwa a nan moman sa a kriye Mèsi Senyè Nou beni non w Papa Nou priye w Bondye k vivan an Bondye k sen an O non de Jezi.